Salut tout moun Nou tout konnen ke telefòn nan men nou an gen yon kamera ladan l. Ebyen, akoz de kamera sa a li trè avantajez plizyè fason. Pafwa kamera yo konn filme dè moman enkwayab, si yo pat filme w pa tap janm arive kwè. Enstale w konfòtableman e ann vanse pou al dekouvri ansanm plizyè moman ou pa tap janm kwè si yo pat filme pa kamera. Avan nou kòmanse videyo a kòm dabitid nap envite w abòne a chanèl la, peze ti klòch la yon fason pou pa rate pyès nan videyo nou yo. Se trè enpòtan pou nou grandi chanèl sa ansanm. Nimewo 1, Menm si ou se yon gran fanatik foutbòl, li difisil pou wè 2 aksyon enkwayab. Ebyen, teknik sa pral etone w. Teknik sa rele kou de pye di skòpyon. Donk. Teknik sa envante pa René Higueta. Li arive fè sa nan ane 1995 nan yon match amikal Kolonbi fas Angletè. An efè, daprè jan espesyalis yo te kalkile l, yo wè teknik sa pa sanble a lòt bagay ke Scorpion. Sa vrèman enkwayab. Se pa yon bagay ki fasil pou wè yon jwè reyalize teknik sa sou teren an pandan yon match. Anfèt, sa vrèman enpresyonan. Nimewo 2, Yon cha. Yon chas se yon outil ki trè vanjans. W ap difisil pou w wè l nan sikilasyon. Akoz de sa, lè ou wè l, ou rale telefòn ou pou ou ka anrejistre l. Enben, se menm jan ak moun ki anrejistre aksyon sa a nan kapital byès Wisi. Pandan chas la ap pase, tout moun rale telefòn yo pou yo ka filme. Men cha a t ap kouri ak tout vitès nan wout la. Sa te vin fè ke yo filme yon aksyon enkwayab ke pèsonn pa t ap kwè. An reyalite, Cha sa derape ak tout vitès e li kraze nan yon fi sikilasyon ki te nan wout la de manyè enkwayab. Èske li twò vit l ale? M pa kwè. Lòt cha yo pase kote l la tousuit. Anfèt, moun ki te sou cha a frape anpil, men li pa blese. Nimewo 3, Yon leyopa. Tout moun konnen gen plizyè evasyon danimo nan istwa a, e nou tout konn tande pafwa yo konn pale de plizyè. Men, sa pi efrayan, pami sa m konn wè yo. Enbyen, leyopa sa chape nan zou nan vil Bangolè ki sitiye an End. Enbyen, akoz de kamera sekirite ki te genyen, yo te arive kaptire tout dega bèt sa te fè. Animal sa nèke chape, li vole ri a, epi li kòmanse ap dechire moun. An tou, animal sa blese 6 moun avan pou yo te pran l pou y al mete l an sekirite. Li fè otorite yo fè plis ke 2 zè avan pou yo te kenbe l. An fèt, animal la te vrèman an kolè. Nimewo 4, Yon sivivan. Nou tout konn tande pale de lesperyans lanmò. Men, raman pou jwenn okazyon pou gade videyo ki prezante moman sa yo. Ebyen, nèg sa li menm rive fè fas a lamò. Men yon videyo ki anrejistre an Chin pandan ke misye nan sikilasyon. Yon gri de konstriksyon brize machin li an. Ebyen jan ke nou wèl la, misye sòti li pa gen anyen. Misye sot nan machin nan li vrèman sezi. Jan moun yo konn dil la, bon sans li tou sot sou li, tèlman l sezi. Nimewo 5, Yon arenye jeyan. Èske ou ta kwè si m ta di w mwen wè yon arenye nan yon wotè ki depase tout pyebwa? Non. Enben, videyo sa ak plizyè lòt videyo an liy ka pwouve w sa. Enben, pandan pasaje sa nan avyon an, li wè yon gwo arenye ki deyò avyon an akote fenèt li a. Ta sanble li kwense ant deyò e anndan avyon an. M pa kwè pou kalite van ki ta genyen an lè sa pou arenye sa ta ret deyò avyon an. Answit. Kou avyon an fin desann, arenyen a disparèt nan pita. Nimewo 6, Yon gran evazyon. Pafwa nou tout konn al eseye fè yon bagay ki ka menm atire plizyè pwoblèm, ke yo kap menm kreye dè zannwi avèk lapolis. Ki choz ki pi amizant ou panse ou ka fè lè lapolis parèt sou ou? Ebyen, ou mèt mande konsèy sa a nèg ki nan videyo a. Anfèt, misye ap ba w yon ide ki vrèman siprenan. Pandan ke misye ap prepare pou l sote pon an ak ekipman pwofesyonèl li a, Misye arive konfwonte pa yon polisye. Pou yo ka diswade lide li gen nan tèt li a, polisye a ouvri yon konvèzasyon avèk li. Polisye a di, Arete sa w ap fè a e abandone. Misye sote pon an e arive vole alèd de parachit li a. Li pa, li parèt onèt pou l te pran desizyon sa a. Men, kanmenm, li parèt trè enpresyonan. Nimewo 7, Yon foul. Pa gen okenn moun ki konprann poukisa misye plase kamera a nan manyè sa. Men ta sanble misye konnen pral gen yon bagay estraòdinè ki sou pwen pou l pwodui. Byen sur, apre kèlke tan misye peze bouton anrejistreman li an, yo wè yon bagay ki vrèman enpresyonant, yon pent ki frape pa yon foudre. Pandan yon ti kras tan, pye bwa a pran dife, li fè plizyè moso, avan li tonbe sou kay vwazin yo. Anfèt, sa kreye yon gwo bout dega. Erezman, pyès moun pa t blese. Nimewo 8, Yon lòt sivivan. Men yon lòt moun ki sitiye l nan yon move zandwa nan yon move moman. Raple ke nou gen plizyè pil tanpèt ki te frape Taiwan. Jis, pandan machin sa ap desann, yon gwo bout wòch tonbe kote lèl machin nan. E gwo wòch sa sifi pou l kraze machin nan plat. Men, otè video a fè konnen ke 2 moun ki anndan machin yo frape pa ensandi a. Men, pa twò grav. Yo gen kèk ti blese tou lejèman.

Yon labalèn. Èske w konn wè de esperyans inik ki konn fè yo chanje lavi w atoujamè? Non. Ou konn wè pafwa pi grand kreyati nan mond lan. Men ou konn wè yo, pafwa ou konn on ti jan pè. Ebyen nan videyo sa, ou kapab wè yon manifik labalèn ki sote nan dlo e ki kraze yon ti vwalye. Sa pase nan kot Afrik di Sid. Gen 2 moun nan bato a, erezman, ki pa blese. Men bato a sibi yon gran domaj. Toutefwa, koup ki enplike fè lobjè a fè ankèt pou l ka pèmèt otorite a wè si s yon aksidan lejistim oubyen si e pa asele yo t ap asele labalèn nan. Nimewo 11, Yon silwèt Nan yon ti kras tan, ou ka ou devni yon temwen de yon evènman ki trè efreyan. Alò, asire ke kamera w oubyen aparèy foto w toujou nan men w. Pafwa, kamera yo konn ede nou konprann sèten fè ki vrèman dwòl, sitou sèten krim. Gason sa gen yon kostim nwa k ap teworize tout vilaj somè a, ann Angletè. Òm sa rive wè pa yon fanm. Li pa ka pran videyo, men anmwen li arive pran yon grenn foto. An efè, òm sa vrèman efrayan. E li te gentan disparèt lè li wè dam nan pral kriye. Li te vrèman terifye lè l apèsi òm sa. Men an efè, menm lapolis pa konn kiyès misye ye. Men, Li te mande èske abitan yo pa ka fòme yon fiti aparisyon pèsonaj Jotis. Petèt, li ka parèt yon pwochèn fwa e moun nan a gen tan filme l. Anfen, brèf, m pa la pou m fè nou pè, bliye imaj flipant sa, e pou swivan. Nimewo 12, Yon belouga. Gen plizyè bèt ki mechan, men gen lòt tou ki trè senpatik e ki menm fè sèvis. Kòm egzanp, nou gen Beluga. Alò, pandan ke fanm sa ap pran plezi l nan gade bèt sa, ebyen telefòn li an sot tonbe. Tousuit, Beluga a plonje epi li pran tefòn nan ba li afin ke l al bay pwopriyetè a. Si istwa sa te rakonte san api yon videyo, pyès moun pa t ap kwè. Ou te renmen video sa? Bay yon like! E ou vle plis? Abòne peze ti klòch la pou pa rate pyès nan nouvo video nou yo. Mèsi paske ou fè sa, n ale n ap wè nan lòt pwochèn video.